Genyen Jimmy Cherizier, ansyen polisye, ki aktyèlman la fè ofis de pòt pawòl e de prezidan de la koalisyon kriminèl Viv Ansanm, ki te fè objè de sanksyon amerikèn yo, paske yo te idantifye Mesye Cherizier kòm etan prensipal responsab de.

Jimmy Cherizier alyas Barbecue e se yon jiri federal a Washington DC ki yo menm enkilpe mesye a ofisyèlman. E paralèlman, nan menm jounen yè a la, otorite FBI yo anonse ke dezòmè, Mesye Cherizier nan kolimatè yo, puiske yo ale jiska fè yn òf de 5 milyon dola ameriken pou nenpòt kiyès, madanm mesye, jeneralman kèlkonk, ki dispoze dè enfòmasyon, atansyon se pa enfòmasyon pou just rele pou bay, ou nan dezòm gèrye di sèl, fòk enfòmasyon sa yo yo kapab mennen a arestasyon epi kondanasyon Jimmy Cherizier. Konprann byen. La fin byen konprann. Se pa jis rele pou di bon ekoute. Se pa jis rele pou di msye Delma 2. Oubyen Jimmy Delma 6 li Delma 2. Oubyen Jimmy fèk pase la nan yon machin etc. Donk fòk enfòmasyon sa yo sil fò kwa lespri. de cette offre, yo ede Ronald Lezòm non sèlman arete Jimmy Cherizier men kondane Jimmy Cherizier. Fèt Ronald. M pa renmen lè w ap rire kòm se mwen k ap bay blag. Non men ameriken yo bon blagè wi monsè.
Mwen di w men sa blan di Ronald fò w tande wi. Tèt ou di kòm granmoun. Se pa mwen k ap pale. Et l'annonce a été faite hier par la procureure.

ki gen lòt non tankou Frèd Lyon, Leyó Danje, Lepè Blòdè, li gen menm laj avèk Jimmy Chérizier padon, 48 an, li son sitwayen ameriken natiralize, e yo repwoche mesye yo kòm kwa yo ta met ansanm pou dirije yon konplo ok ki vize a transfere dè fon an pwovnans dè Etazini Damerik a destinasyon Dayiti. pli patikilyèman a Jimmy Cherizier nan lide pou kapab ede Jimmy finanse aktivite kriminèl li yo nan peyi Dayiti, se pa mwen kap pale sè le communiqué du Département de la Justice Américaine e yo presize nan kominike sa ke Jimmy Cherizier son fujitif, fujitif, ki ta twouve l, dake yo pa menm mete l oprezan non, sa vle di pou blan m ou twouve l pa fòseman gen detay.

ki kapab ale jiska 5 milyon dola ameriken, jan n t ap esplike l talè a Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul, pou nenpòt kiyès ki gen bon jan enfòmasyon e ki pare pou kominike enfòmasyon sa yo bay otorite FBI yo e des enfòmasyon ki kapab kondwi a larestasyon e a la kondanasyon de Jimmy Cherizier. Donk sa vle di ki sa? Retire kòd sa pou mwen Ronald. Nenpòt moun k ap tande la. Ki genyen enfòmasyon, se pa mwen kap pale, se ameriken yo. Kote Jimmy Cherizier ye e yo kwè di yo konn fè ke enfòmasyon sa yo kapab ede arete Jimmy, kondane Jimmy, ebyen kontakte FBI kounye a la. Kòman ou ka kontakte FBI? Ou kapab kontakte FBI nan 1 tirè 800 1 call an majiskil, C-A-L-L, C-A-L-L, tirè FBI an majiskil. N ap reprann, si w gen enfòmasyon e ke w santi 5 milyon dola sa tante w, ou kapab rele FBI pandan w ap tande jounal la la, 1 tirè 800 800 tirè call. Sètadi-r, C-A-L-L, se an anglè, C-A-L-L, an majiskil, tirè, FBI, an majiskil. Ou byen tou, ou kapab rale telefòn ou, rale òdinatè ou, ekri yo nan adrès elektwonik sa, www. Pwen, types, alò, map, map, map, map, map, map, map, map li l tipikman, se T-I-P-S. miniskil, pwen, fbi, miniskil, pwen, gov, miniskil. Ou kapab kominike tou enfòmasyon ou genyen yo bay HSI nan nimewo sa a, HSI, 1 tirè 866 tirè DHS an majiskil tirè 2 tirè ice an majiskil, ICE.

Ameriken yo kout men pou jwenn Jimmy Cherizier. Ou kòmante Ronald? Bon alò, mwen menm sèl pwoblèm nan, e m ap mande èske y ap pale de menm Jimmy Cherizier nou konn Ayiti an? M pa fè enfòmasyon non, men m ba w enfòmasyon. Non mwen kesyon m poze, Guerrier, ou sur se de Jimmy Cherizier ki nan Delma 6 lan, k ap fè live sou TikTok, èske se de li ke Ameriken yo ap pale? Èske w panse grand puissance lan te ka. ta ka jwenn li avèk fasilite. Non, mwen menm panse si se de sa ki Delmas 6 la. Yo gen mwayen pou sa.
Wi, pa menm grand puissance yo menm. Nan pwen, tout moun gen enfòmasyon kote Babecue ye, bon mwen menm, si se pou sak Delmas 6 la yo mèt ban m kòb la. Si se pou Babecue ki Delmas 6 la, FBI mèt ban m kòb la. Ou konprann? Yo mèt ban m kòb la. E map e map di se delmasis li ye delmasis m pa konnen presizeman ki kote men ameriken yo ka boukle perimèt la delmasis nan wi anlè ameriken yo pa vle fè tout efò sa la yo pa nan efò sa yo di w yo bezwen des enfòmasyon presiz kòmsi depi w ba yo l ki ka just pèmèt yo ale dwa tout ok san twò pratike ou ta ka di avèk presizyon li konn live sou tiktok map di ameriken yo met l live sou tiktok nou gen bon lanmò k pi prè anbasad la w wè.

Misye se direktè adjwen pa enterim de la Division des Enquêtes Criminelles du FBI. Kisa misye deklare Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul? Misye deklare ke FBI dezòmè angaje l nan batay kontre les organisations terroristes étrangères kelke swa kote yo ye sou planèt la Ronald Deshommes. Mesye Cox kap pale. Misye di. Nan òganizasyon teworis etranjè y ap batay kont yo a, gang Jimmy Cherizier oubyen Jimmy Barbecue Cherizier a pa fè eksepsyon. E misye ale pi lwen pou l eksplike gras a yon ansanm de ransènyeman ak patenarya e ak tout sa lwa federal la ba yo kòm pwisans, li sèmante 7 fwa, 77 fwa, prèske di tonè kraze l machin kraze l Ronald,

Immigration and Custom Enforcement, li eksplike leve sele sou zak akizasyon an make aboutisman don long ankèt yo tap mennen. Donk se pa yon bagay yo pran kòm desizyon kòm si yon bagay waza konsa. Donk se yon bagay ki rezilte don ankèt ki te relativman long yo tap mennen sou aktivite kriminèl Jimmy Cherizier yo. Se Mesye Todd ki deklare sa. E aksyon l yo ki vize finanse opresyon ak masak Ayisyen yo, notamman nan achte zam, epi rezo trafik yo, aktivite kolèk de fon, transfè ak itilizasyon dola ameriken, ensi ke vyolasyon sanksyon yo te bay yo, se de bagay ki. inadmissible e jodia yo kwè Ronald Deshommes Guerrier Dieu seul sa se ameriken yo ki ap pale sak pase yè madi a yo te di jodi an palan de lè kominike a te soti a sak pase yè madi a li make yon eta

Pou tout enfòmasyon ki mennen a arestasyon e oubyen ou tou la kondanasyon de Jimmy Cherizier, le chef de l'organisation terroriste étrangère Viv Ansanm. Mesye a rele Chris Lundberg, li ale pi lwen pou l di ke Depateman Deta ap kontinye itilize tout sa l gen kòm zouti, ikonpri yon ansanm pwogram de rekonpans, Pou kapab lite kontre le fleo di krim òganize transnasyonal e sa vyolans an patikilye pou mete fen a aktivite pi move chèf kriminèl yo, pi gwo chèf kriminèl yo ki menase popilasyon yo nan emisfè nou an. Daprè sèten dokiman jidisyè, Jimmy Cherizier son ansyen ofisye de polis nasyonal ayisyèn, Li se aktyèlman chèf don gang ki trè koni sou le non de Force Révolutionnaire de la Famille G9 et Alliés ki kontribye a kreyasyon yon alyans de gang ki rele Viv Ansanm ki reyini yon pakèt gang kriminèl ayisyen nan objektif pou kanpe anfas gouvènman lejitim nan peyi Dayiti. Se pa mwen kap pale. 10 desanm 2020, Bureau du Contrôle des Avoirs Étrangers, OFAC, du Departement du Trésor ameriken te sanksyone Jimmy Chérizier epi te deziye l kòm Ressortissant Spécialement Désigné, SDN, pou wòl li nan grav vyolasyon dwa moun nan peyi Dayiti. E an rezon de dezinyasyon sa a, ebyen, li jeneralman entèdi o resòtisan ameriken, pou angaje yo dan dè tranzaksyon avèk oubyen o pwofi de Mesye Chérizier san otorizasyon OFAC sou fòm don lisans. E dapre ak dakizasyon an, depi dezinasyon chèf gang Jimmy Chérizier kòm SDN an desanm 2020, Chérizier ak Richardson te mennen ansanm dè dè konplo oubyen yon vast konspirasyon, si n ka di l konsa, avèk dè zendividi o Zetazini Damerik e an Ayiti e lòt kote nan mond lan pou rive kolekte lajan Ronald Deshommes pou aktivite gang nan pou gang nan kapab jwenn mwayen pou l fonksyone e sa Lèzetazini konsidere kòm yon vyolasyon de sanksyon yo te enpoze a Jimmy Cherizier yo. Mentnan pou n konprann Ronald Deshommes, Guerrier du Seul, rebondisman sa nan konpòtman ameriken yo vizavi de Jimmy Cherizier, ansyen polisye, chèf gang, Babekyou, prezidan e pòt pawòl Viv Ansanm, li enpòtan pou nou remonte a arestasyon mesye Richardson Bazile le 23 jiyè. 2025. E ki a Richardson Bazil madam mesye se yon ayisyen ki natiralize ameriken. Lap viv nan Kawolin di Nò e li prezante tèt li kòm yon zanmi pwòch de Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Ebyen yo enkilpe misye paske yo estime, la map pale de otorite jistis amerikèn yo, lèm di yo a, ke misye te efektye antre 2020 e 2025, yon ansanm oubyen yon pakèt, si fransè a di nombre, yon pakèt transfè lajan. E si n fon koudèy nan zak, oubyen nan ak padon enkilpasyon an, ok, Yo prezante Cherizier tankou yon ko-konspiratè bò kote 5 lòt ko-konspiratè ki de nasyonalite ayisyèn e 2 lòt ayisyen ki natiralize ameriken an plis de Richardson Bazil e Nan atik Roberson Alphonse te ekri pou Le Nouvelliste nan semèn ki sot pase yo, Li eksplike ke Le Nouvelliste te konsilte ak enkilpasyon an. Malerezman, yo pa jwenn non lòt endividi yo, sètadi 2 lòt konspiratè oubyen ko-konspiratè yo di ki de nasyonalite ayisyèn yo, ni 2 lòt Ayisyen ki natiralize ameriken anplis de Richardson Bazile. Tribinal Federal Distrik Columbia apre yo fin soumèt apre yo fin soumèt yon ansanm deleman de prèv a yon gran jiri ki te prète sèman le 13 mas enben rann piblik le 24 jiyè 2025 zak enkilpasyon de Richardson Bazile ki genyen plizyè non, yo konnen l sou non Fredo Pam, yo konnen l sou non Fred Lion, yo konnen l sou non Leo Danger, yo konnen l sou non Lepè Blòdè. oubyen sou non Fredo Richardson. Kisa k pase? Yo eksplike ke Mesye Bazil se yon resòtisan ayisyen ki natiralize ameriken, ki ap viv Fayetteville, nan Kawolin di Nò, ebyen, ki alorijin don laj konspirasyon avèk dè endividi k ap viv ann Ayiti e Ozetazini ak plizyè lòt kote nan mond lan. Kisa mesye yo fè, oubyen mesye dam sa yo, si gen fi ladan, piske tout non yo pa devwale, yo antann yo pou yo chaje lajan nan dyaspora, Ronald Deshommes, Pou yo voye bay Viv Ansanm selon otorite amerikèn yo, pou Viv Ansanm kapab mennen aktivite kriminèl li yo nan peyi Dayiti. Sa Lèzetazini konsidere kòm yn vyolasyon dè sanksyon enpoze par lè ameriken Ronald Deshommes. An patikilye, gon lòt ko-konspiratè oubyen yon konplis don le non n'a pas été cité Richardson ki yo menm Bay tèt yo sa kòm responsabilite, mache sansibilize on ansanm de moun nan dyaspora pou jwenn lajan pou voye bay gang nan nan peyi Dayiti. N ap kontinye, toujou selon sèt atik. Lòt ko-konspiratè a, non l pa t site a li menm,